Chanje mèt chanje metrès wi. Se yon lòt bagay ki pral fèt wi. Chif 9! E pa chif 8 l ap ye ankò non. Chif 9 la se yon lòt bagay l ap ye wi. Frè m ki nan geto yo. Vilaj de Dye, Gran Ravin. Mezanmi yon lòt fwa Lova Toussaint frape, Lova Toussaint fè gwo deklarasyon. Nou konnen chak ane Lova Toussaint gen de gwo pwofesi l ap bay sou peyi a e majorite ladan yo toujou rive. Ebyen Jan Lova Toussaint pale a la, ane sa a, bandi yo, yo nan gwo pwoblèm, bagay yo pap dous pou yo ditou. Rete nan video a la, tande jiska lafen, ou pral tande koze, ou pral tande bagay ki pral rive nan peyi Dayiti. Mezanmi, bagay yo tris anpil. Rete la, tande jiska lafen. Pin, Ti Bwa, Lasalin, mesye, se yon lòt bagay ki pral rive. Avèk Donald Trump ki gen yon misyon nan men l. Lèzespri bay misye yon misyon wi pou limanite, pou mond lan. Se yon misyon wi. Bagay la pap menm jan ankò non. Jwèt la chanje wi. E anpil blofè ki te kache dèyè blan an. Blan an lage nou wi mesye. Nou toutouni wi. Nou pa gen blan ankò non. Blan an lage nou wi. Nou toutouni. E sa k fè destine pèp ayisyen an pral parèt tankou solèy midi. Paske tande byen, gen arestasyon gen pou fèt nan jaden an. Gen arestasyon wi mesye kap rive sou nou. Arestasyon an Ayiti ki pral fèt. Son lòt bagay lap ye. 2024 pap 2025. Chif 9. Anko yon fwa mèsi. E nap swiv pwofesi yo. Pwofesi 2025 lan la deja. Nap fè yon jan pou nou bay li. Paske nou pa ta renmen. Pou katastrof sa mwen ya. Fenomen sa pou li gentan rive. E m pa gentan lage pwofesi ya. Anko yon fwa. Pwofesi ya bal nan la ri. Manman pitit mare vant yon. Sonje. Bra gen kriye deyo a. Bra gen kè kontan tou. Men! Sam wè atravè etwal la, manman pitit mare vant. Pen an li refè sifas. Pa gen jwèt. E m te di. Semans a angrè yo vin bay nan jaden an. Pèp ayisyen, anpil ayisyen ap gen pou yo retounen Ayiti ankò. Paske 2 zan lè l rive, gen anpil Ayisyen k ap oblije retounen ann Ayiti. E lè nou te di sa, se atravè etwal la n te gade. An 2020, nou te di, destine Donald Trump, se pou l pran 2 manda kòm prezidan. Des États-Unis d'Amérique. Donald Trump te dwe pran 2 manda konsekutif. Gon erè l te fè. Erè a, se te la mò di jeneral Soleimani, Iran. Ebyen, misye pèdi beatitude konsekutif la. Men m te kanpe m te di, nèg sa nan destine pa l e m kanpe dèyè l ou milyon pou san. An 2020, m te di m sa ap pran 2 manda. Jodi a, n ap swiv konjonkti a, n ap gade nou wè se menm moun ki te konn ap manke n dega, joure nou. Lè Biden prezidan, menm moun sa yo ki te konn ap manke n dega. Ebyen se menm moun sa yo jodi a ki rele nou kap felisite nou. E sa poko anyen paske pwofesi 2025 lan prepare deja l prè. Paske nou pral anonse anpil evenman sou Donald Trump. Nou gen pwofesi a deja. Nou met tann. Kajou TV ap travay sou pwofesi a. E pèp la ap jwenn pwofesi a ane a. 2025 k ap antre la pa bliye, nimeoloji l se chif 9. Eben, chif 9 sa a k pral antre la a, avèk Donald Trump ki prezidan, ke m te anonse depi 4 an, m di m s ap pran 2 manda, eben se la fen de sik. S gon sik k ap fèmen. Apre dezyèm lendi mwad janvye, gon lòt sik ki bal ouvè. Son sik de la renesans pou mond lan. La renesans sou Ayiti. Chif 9 la, li son chif de la kreyasyon. Gon lòt bagay ki bal fèt nan politik Ameriken nan. Pa bliye, lè w pale de Etazini, eleksyon Etazini se eleksyon mond lan. Paske lapè nan mond lan depann de eleksyon sa a. Pwosperite nan plizyè peyi depann de eleksyon sa a. Jodi a, m gen pwofesi 2025 lan ki pral pale men yon langaj satirik sou Donald Trump. Pase gen 3 gwo bagay jeni an montre m ki pral rive o kou de manda Trump lan. Se manman pitit mare vant. E gen moun tou k ap oblije kriye. Pase gen pleur tou. Gon tristès, gon pleur. Gon kriye k gen pou gen. Ebyen nan pwofesi 2025 lan. Tout bagay sa yo gentan prè deja. Kajou TV ap travay sou li. Ebyen nap tann. Nou pa ka tann pou pwofesè a deyò. Paske l prè deja. Jodi a pa bliye 2025 kap antre la janm di nou an se chif 9. Son chif jan nou di a de la kreyasyon. Son chif. Ki pral montre yon pakèt bagay ki dwe rive nan mond lan. E y ap rive. E gen anpil moun tou k ap fè le gran vwayaj. Lespri moun pral gen ouvèti dè espri. E s on ane k ap gen anpil ideyal. Ideyalis yo ap kontan. Ane 2025 sa pral gen yon enpak sou mond lan. Ke tout moun pral stupefè, pral etone. Moun pral plis jenere anvè lèzot. Pral gen plis konpreyansyon. E sou ane ki pral anime tou. Anpil moun pral bezwen. Pou yo egal ego. Men gen anpil dekouvèt ki pral fèt. Anpil gwo rankont ki pral gen. Gen de moun ki te elmi, gen de peyi ki te elmi jire. Yo pral chita, y ap toke vè ansanm. Gen de peyi, youn te gen tan pwete misil sou lòt. Eben yo pral men nan kou. 2025 se le chif 9. Mètnan, pa bliye nou gon sijè. Sijè nou pou jodi a. Eske nan mond vodou a, demon yo, eske demon yo, Yo fè pati de vodou wa. Eske yo jwenn demon yo anndan vodou? Paske lè w pale de lwa, de dye, lè dye vodou wès, lè lwa, eske se demon yo ye? Eske se dyab yo ye? Eske yo manje moun vre? Eske yo bwè san? Jodi a nou pral gade tout sa yo, paske pa bliye m toujou di le vodou se youn nan idantite kiltirèl ke nou genyen, paske vodou a gen fòlklò la, li gen pati spirityèl la, ebyen nou pral gade eske vodou a se demon k ap dirije l. Oditè, oditris, entènot, Nou pa ka kòmanse san n pa salye katye popilè yo. Kote m soti a, lakay mwen. Geto yo, nou pa ka pa salye yo. Jenn fanm, jenn gason, ki wè nan mwen yon gran frè, ki wè nan mwen yon modèl, yon nèg ki pase nan mayengwen, blakawout, Menm jan avè yo. Ebyen, antanke gran frè yo, m sipoze la pou m oryante yo, ede yo, gide yo, pale avè yo. Ankò yon fwa, moun nan katye popilè yo, geto yo, ochan pou nou. Si nou ta antre nan mond mistik di vodou ayisyen, Paske ou wè nou fokis sou vodou ayisyen. Paske vodou la lè w pale de vodou, vodor, vodou a chak peyi yo, kilti peyi a li fè tach dwil sou li. Vodou Benen an, vodou Nijerya a, vodou Afrik di Sid la, vodou. Ebyen lè w rive vodou Brezil la, vodou New Orleans lan, vodou Kot Divò la, vodou Kenya a, li pa menm avèk vodou ayisyen. E sa k fè n ap pale, nou fokis. sur le vodou haïtien. Oditè, oditris entènot, lè nou pale du vodou haïtien, gon bagay ki trè enpòtan, yo montre dye yo, lwa yo trè pwisan e yo renye an mèt. An nou pale de eskòt lejyon gèrye fewòs. Eskòt lejyon Ogoun, Ogou, yo. An nou fò dispwopòsyon antre Ogou e lamè emant, eskòt Èzili a. Paske lè w di Ogou ou èske eskòt son lejyon, lè w di Èzili ou èske son eskòt son lejyon. Divinite sa yo, yo venere yo e onore yo. Pratikan yo venere Divinite sa yo depi dè syèk. E pa e pa an Ayiti, se depi o Kemèt, se depi dan lan dan Lejip ansyèn, se depi si nou fè yon retwospektif dan listwa de de limanite nou bral Mezopotami, n ap antre nan Atlantid, n ap menm rive dan la sivilizasyon Lemuryèn, nou bral konprann. Kòman sa te ye? Oditè-oditez entènot, an nou pa fòkis su de reprezantasyon oliwoudyèn, kote ap montre w zonbi, moun ap bwè san, moun ap manje moun. Sa yo se de bagay sineyas yo fè pou atire yon in sèten kliyantèl pou yo fè lajan. Men nou an nou rete. Atravè lèfè, Hollywood montre nou kote moun moun an posesyon, moun an trans. Men yo kache patrimwàn sa. E patrimwàn, idantite kiltirèl ke yo menm yo enpre, yo pran kelke bagay anndan tradisyon an.

ki ete de premis de la kominote jwiv, du mond kabalistik. Men, liv sa lè w feyte li, ou pa jwenn, sa y ap pale de demon yo, se te de veyè, se te de zèt ki te jire fò yo vin sodomize yo sou latè, Vin kouche avèk. Ebyen, pitit fi lèzòm yo, an montan, le Trèwo, le Diven, li voye tenèb sou yo. Oditè, oditris entènot, ou pral jwenn espri sa yo, yo pral jwe yon wòl dan listwa de limanite, Men anpil moun ki manke fot de konesans, yo toujou konpare espri sa yo avèk de lwa. Yo toujou di yo, yo se de lwa. E non sèlman yo se de lwa, yo se de dye ki anndan vodou ayisyen. Oditè, oditris entènot, pale di vodou ayisyen e

ki anndan vodou ayisyen an. Oditè, oditris entènot, lè nou gade anndan vodou ayisyen an, nou pral wè an reyalite pa gen ni dye ni deyès anndan vodou a, pa gen ni demon, pa gen anj. Ebyen, jeneralman, pratikan vo, moun k ap pratike le vodou, sèvitè yo, sèvant yo, pitit lakou yo, yo kwè nan espri k nan solèy la, yo kwè nan espri ki nan pye bwa yo, yo kwè nan espri k nan rivyè yo, yo rele yo antite siperyè. Paske, ou vodouyizan, li kwè nan de zanti, zantite siperyè Ke yo rele l Bondye vivan an, yo rele l Granmèt la, tout sa k ap vi o milye de la nati, yo plase sou kòmandman otorite siprèm nan ke yo rele Granmèt la, ke yo rele Bondye. An nou gade vi kotidyèn

Lè w pale de lwa, an nou antre nan, nan, an nou antre nan rit kongo a. Men, kiyès, kiyès lwa sa yo ye? Eske nou ka konprann e pran yo kòm de entèmedyè antre Dye avè nou? Nou menm ki se de mòtèl. Ebyen pratikan vodou, pratikan vodou, vodouyizan yo, pratikan vodou yo, yo konsidere lwa tankou son enèji pwisan. Kap ki la nan tout ti detay kotidyen nou, ki la k pou ede nou. Ke le trè o, le diven mèt, bondye, gran mèt la, mete otou de nou ki pou ede nou.

Lwa yo se Bondye, Bondye lanati a, Bondye vivan, Bondye solèy la, Bondye k kreye sous dlo a, Bondye k kreye lavi, ki mete yo, ki pou ede nou nan nan pi piti detay otou de nou ki nan vi nou. E yo toujou montre tou lwa yo se Bondye vivan an menm ki mete yo kòm entèmedyè E nou dwe venere yo. Wè, gon diferans ant adorasyon e venerasyon. E nou dwe onore yo. Men pou nou onore yo, gon seremoni, gon pratik, gon rityèl ke nou dwe kòmanse. Pa egzanp, lè n pale de demon, jan n te di a, dapre rechèch yo, Demon son antite diferan de lwa. Paske lè w pale de vodou, gen yon antite ki trè enpòtan ou pa ka pa pale de li, ki se papa Legba. Lè w pale de Legba, lè w rive nan yon zòn yo di w entèl son Legba li ye wi. E kòm si son elit notab la, son bòs. se yon moun ki gen ki gen pouvwa, swa pouvwa ekonomik, ou pouvwa espirityèl, ou byen pouvwa sosyal, yo pale de Legba. Ebyen jodi a, an nou kòmanse pa Legba. Paske lè yo di Legba, anndan vodou a, e pa yon demon li ye. Se yon enèji, se yon lwa. Se yon entèmedyè, li pa yon demon. Men lè w di l papa Legba, ou wè se yon eskòt, se yon lejyon. E sa fè lè w di Legba, se a lesta de la kabal, se yon gardien du sèil li ye. Ebyen, dan le vodou, se le gardien de la pòt du mond de zespri. Ebyen, se li menm ki devwale sekrè k sou vodou a. E se yon lwa faseur li ye tou. Yo toujou prezante l kòm yon vyèy òm ki apiye sou yon beki, ki gen plizyè chyen ki akonpanye l lò de deplasman l. E ou pa kab fè yon seremoni, yon rituel

Lè sa trè respektab la vibre loksidan mistik. Li gen gardien du seuil pa l. Men anndan vodou a, lè w pale de Legba, son bacha.

Gwo ekip chen k ap niche pye l. Lè l ap deplase sou baton l gen yon pakèt chen bò kote l. Se imaj yo prezante Legba a. Lè w pale de Legba, jan m di nou an, kontrèman avèk le paganism ki konprann lwa yo se de demon, N ap di non! Se de enèji diferant. Lè w pale de Legba jan m di a, se le gardien des portails, des portes, des carrefours. Lakay ou gen Legba, leto pòt lakay ou a, se yon kafou li ye. Leto douch ou a, se yon kafou. Leto sal a manje a, se yon kafou li ye. Ebyen, chak tradisyon yo, Yo gen, yo, yo, e non an chanjan. Le non chanjan. Men yo konprann Legba a nan fason pa yo. Pase lè w di Legba, Atibon, Mèt Kafou, Legba Pòtay, se toujou eskòt la ou entèpele, ou evoke. Dans se ka, se evoke w ap evoke.

Wòl esansyèl Legba a nan rityèl vodou a, li bay aksè pou lòt antite, lòt loua yo kapab penetre nan espas done a. E l pèmèt loua sa yo tou pou yo kapab manifeste o kou de la seremoni. Oditè, oditris, entènot, men fò nou prezante lòt espri tou, ke movèz lang toujou ap konpare yo ap di se denmon yo ye, yo se satan, yo se djinn. Eske yon japonè, yon chinwa, lè l ap pale de bouda l ap di se denmon? Li pap janm di sa. Li pap janm eksplik, li pap janm di w Konfusiyis se demon. Paske sa, sa tise, li ankre nan orijin pèp sa a, li konprann ni, e yo gen de moun tou ka fè de fòmasyon pou yo. An nou pale de Danmbala Wèdo e Ayida Wèdo. Paske anndan kabal la, ou jwenn Ayida, ou jwenn Danmbala a,

ki pral ki pral reprezante sou fòm de 2 sèpan kwaze eske nou wè senbòl medikal la senbòl medsen yo se 2 sèpan kwaze ebyen se lenèji se lamon lamoni pafèt de la kreyasyon se lekilib total E pa pou san rezon non, ou wè, ou wè la medsin, ou wè Danmbala son medsen. Ayida, madanm ni. Se doktè moun sa yo ye. Paske senbòl de sèpan antrelase a, ou wè, ou wè nan tout dokiman, nan vètman medsen yo, e ben se Danmbala kap manifeste. Se lekilib de la vi. Pa bliye, la tou li ilistre l'union des esprits. Lè n antre nan laptitistwa nou jwenn Danmbala se fòs orijinèl de la kreyasyon. Se fòs sa k te la dan la kreyasyon. E yo konsidere l kòm vwa enteryè de Dye.

Se li te li pèmèt lapli ki fè tè yo ebyen fekond, danre yo bòn. Lè w pran Danmbala e Ayida, anndan tradisyon vodou wès la, yo esplike se la sous de lavi. Se la sajès en kreye. Pa bliye senbòl sèpan antrelase a, yo konn mete l sou tanbou vodou a, sou mèb yo. E ou konn jwenn li tou nan poto mitan ki anndan perestil yo, ki se tanp sakre. A lensta de moske pou lislam.

Si nou ta pran yon lwa, yon enèji anndan vodou a ki se Ayizan, Velekete. Yo prezante Ayizan, Velekete kòm yon vyèy dam k ap apante wout yo, ki gen yon baton nan men l. E pa bliye, lè w pale de ayizan velekete, ou wè se la gardyèn di komèrs e de lekonomi. Yo di a lè w pale de vodou, ki se yon nan idantite kiltirèl, Ayisyen yo. Gon pakèt pwoblèm nou genyen e paske n pa itilize enèji wi ki anndan kilti a wi. Nou pa itilize l. Fot de konesans oubyen fot de nou pè. Yo fè nou pè kilti a. Yo di n se demon se dyab yo ye. Nou ret ap gad fim Hollywood. Kote moun ap brè moun ap brè diven pandan yap monte fim nan yo montre se san kap koule ou menm wal kwè vre yo esplike ayizan velekete son son vyèy dam ou ti granmoun ki gon sajès ansestral lakay li. Ki gon rega, regard bienveillant. Kap veye lè w gen aktivite, lè w fè biznis, lè w gen komès, ou gen aktivite k pa ka mache. Eben se ayizan veleke, velekete. Ou dwe rele, envo, evoke. E spi sa w pa, ou pa envoke yo non. Ou evoke yo. E sak fè, anpil moun wè gen biznis. Se ayizan vele kete yo envoke yo evoke nan biznis yo e yo reyisi an afè a. Men la ankò eske ou wè enèji sa yo, jeni sa yo, eske m pale de mal ladan yo? Non. Men si ou menm ou pa konn jan pou abòde yo, W ap ofri yo san. W ap fè de pak devan dèyè. De pak tèt anba avè yo. Men e nòmal, yon djinn, yon gourou, yon demon, yon movèzespri ap pran plas yo, li antann avè w, pou l manje pitit ou, manje madanm ou, manje mari ou, lè fini manje ou. Men lenerji an son esans. Li pa gen anyen a wè avèk di dyab. An nou gade, lè w pran Ayizan Velekete, yo eksplike l anndan vodou a, li se madan marye yon espri ki rele Papa Loko.